Zanmi, koman nou ye? M espere ke nou tout anfòm, se plezi pou m ansanm avèk nou Kote jodi an pral pale nou de plizyè jwè ayisyen pral pale nou de Edison Lucis de plizyè jwè ki vreman fè kèk bagay pa egzanp Dene Jean Jacques e dot gwo jwè ki jwe pandan wikèn nan jwè pral fon yon tou dorizon sou ekspatriye ayisyen yo kap jwe o nivo entènasyonal lan koman sa ye pou wikèn nan pou yo e tou koman semen nan pral debite pou yo tout afè entèresan. Pou la premye fwa sou chanèl sa nap di w ke n pale foutbòl ayisyen, de jwè ayisyen kap evolye nasyonal e entènasyonal. Tou sa se konsa ke nou pral pale. Map remèsye mesye Woudòlf, Woudòlf depi Nouyòk m salye w e mèsi di fè ke ou toujou pote sipò w pou nou. Se te tout afe enteresan. Ou menm tou ki toujou la, ki toujou like video, ki toujou abone, ki toujou a envite yon lot zanmi, ki toujou pataje sou paj ou, sou Facebook, sou Twitter, sou Instagram. Ou menm tou ki pataje li paj la sou WhatsApp, Telegram, tout sa. Merci di fe. Kou toujou fel. Nou prale. Nou kon semen sa, te debite sou afe seleksyon medam yo.

Gen ekip an Sent Kits, gen ekip an Sent Kits e Nevis lan ki gen pou l jwe fas a ekip Kosta Rika. Match foutbòl sa kap jwe madi, lendi kap 25 madi kap match foutbòl sa ap jwe. Kote ke Ayiti li menm ki nan menm poul avèk ekip sa, sa li dwe enterese nou. Li dwe, nou dwe fon ti kout dèy sou li a tanzantan pou nou konnen kòman sa li menm li ye. e kisa ke nou menm nou kapab espere de lòt ekip, de tout de ekip sa yo k pral jwe an, paske li konsène nou, fòk nou kapab toujou rete pou nou konnen direktman kòman sa ap fèt, kèlke swa rezilta k ap fèt aswè an, k ap fèt madi an, li pral entèresan pou nou konnen, pou nou konnen kòman ekip lan pral fèt. Sa vle di ke bagay yo, li menm li pa fin tèlman dous. Menm jan tou, menm nan zòn sa tou, Bon, banm tou bon rezilta match pou jodi a. Guyane, eh, gen ekip Guyane nan ki kraze Dominik 5-0. Grenade ki kraze ekip Bahamas la 4-1. Eh, ekip Surinam nan ki bat ekip Antigua Babouda kap menen sou Antigua Babouda 1-0. Panama 7 or di sor ki match pou blan sa li mena jwe. Pwes ki tale match pou blan sa pral jwe. Menm jan avèk lò match pou blan pral jwe. Eh, sa tale ke match pou blan sa yo menm yo pral jwe. Sa ve di ke anpil bagay kap fèt o nivo de match football yo. Tout afè entèresan. Sa vle di ke fòk nou kapab kòmanse ap goumen pou nou konnen kòman sa pral ye pou nou paske nou pa dwe ap gade, konprann, nou pa dwe ap gade o nivo de konpetisyon sila yo. Nou prale direkteman pou m kòmanse pale nou de zafè football avan m ale nan zafè football ayisyen an. Pou m di konsa ke gen ekip pa, ekip Kanada ki ta jwe fas avèk ekip. E Jamayik lan te bat 2-0. Retou an ap fèt ap fèt ap fèt demen se retou. Sa vle di ke bagay yo pa p osi ki pa pral osi fasil pou ekip sa yo. Pral gen pral gen koze pral gen koze pral gen koze. Toutafè enteresan jan m di w la. Pral gen koze. Match foutbòl la ke m te di w se madi se demen se match foutbòl la ap jwe a 9 è. Se demen lendi 9 è Kostarika kont ekip Sent Kit e Nevis lan. Epi nou gen pou nou retounen nou gen pou nou retounen kont Sent Kis e Nevis, nou gen pou nou jwe, nou menm nan gen pou nou jwe kont Sent Kis e Nevis, se Sent Kis e Nevis k ap resevwa nou e dènye match la n ap resevwa Sent Kits, n ap deplase lakay ekip Kosta Rika. Toutafè enteresan. Genyen jwè ayisyen ki jwe pandan wikend lan la, tankou Didson Lecius, li menm ki jwe pou wikend lan kote ke li kontinye make, li make, li make pou ekip Oden, Oden Sens lan, kote ke Didson Lecius sa ki pa, ki tou, ki kontinye make, ki rete youn nan pi bon jwè ayisyen ki an, pi an fòm e nan moman an, se tout afè enteresan pou misye ki kòmanse, ki kontinye make, 22 zan, trè jèn, se si e sèten ke si l kontinye make konsa, e li kòmanse pwogrese, sonje yon jwè ki kapab wè l ap jwe nan yon ekip ki bokou pli gran. A 22 zan, li ak anpil talan lakay li toujou. Gen an tou, nou pral nan Lig 1 an pou n di w konsa ke nan zafè ekspatriye yo, genyen ekip Donel Jean Jacques la ki FC Metz, li menm ki tonbe devan ekip an Strasbourg an. Nou konnen Strasbourg, nou te genyen plizyè jwè nan Strasbourg. Se vre ke nou genyen yon grenn, nou genyen Alexander Pierre k ap jwe nan rezèv ekip la. Li pa nan ekip premye a men nan ekip rezèv la. Nou pa konnen ki on lè ki lè si la presi jwe nan premye a. Nou pa konnen kote ki yo tonbe ye a. Yo tonbe jodi a 1 a 0 kote ke se tout a fè ki pa telman gou pou yo. Se nan fen match lan. Yo pran gol lan. Yo tonbe 1 a 0. Pou nou palo nou ekspatri mse ki gen chans tou pou li ta jwe pou Ayiti. Se Jose Casimir. Jose Casimir jodi a. ki pèmèt avèk ekip ekip sa ki se ekip Le Havre lan, Le Havre ki te fèk monte an premyè divizyon ki fèk ki bat ekip ki bat ekip Clermont Foot lan an kesyon de 2 an kesyon de 2 a 1 depi nan premye mitan yo te deja ap mennen 2 zero kòm se tout match te se 2 zero se katriyèm setyèm minit de je men se sa ki te bay pase desizif an nan match foutbòl la, an palan de, an palan de jwè ay, jwè dorijin ayisyen an, yon jwè ke nou ta swete ke misye li menm, li ta jwe pou Ayiti, an palan de, an palan de mesye sa ki se, José Caziman ki trè jèn, ki trè jèn, ki ta swete, nou ta swete yon jou ke, li menm, li ta jwe pou Ayiti, paske li te bay premye pas gòl lan, se li menm ki pas dezyèm gòl lan, se li menm, José Caziman ki bay 2 pas desizyon nan match foutbòl la, premye pas gòl la, dezyèm pas gòl la ki bay tout afè enteresan Jose Casimir ki pèmèt ekip li fè 2 gòl la jodi a e se 2 pas desiziv ke l jwe yon bèl match paske si nèg la rive bay 2 pas desiziv ekip lan fè 2 gòl, ekip lan kale avèk 2 gòl la sa vle di se yon gran match ke li menm li te jwe pou ekip li. Genyen ekip Vitesse Arem nan ki t ap jwe jodi a kote ke yo tonbe nan chanpyona 2, yo tonbe 1 a 0, 1 a 0, genyen, genyen mesye an, an palan de Akis Kalens ki te nan ekip sa ki te jwe, li pa jwe yon gran match, men kategorikman li te nan ekip lan, ekip lan tonbe, Vitesse Arèm li menm ki tonbe nan, genyen Jairo toujou ki jwe jodi an, ekip li fè viktwa jodi an, genyen tou. Yè swa, genyen ekip Fafa Piko an Nasyonvil ki jwe, ki fè match nul e Fafa Piko kite match foutbòl sa a, li pa t pèmèt ekip la genyen men li te jwe kanmenm. Sa se toutafè enteresan. Epi, genyen lòt gwo jwè nou an k ap jwe nan, k ap jwe ki se Derrick Etienne. Pou mwen Derrick Etienne se youn nan jwè ki bese konplètman parapò avèk ke li soti nan, li sot jwe pou seleksyon an e li nan MLS Next Pro an, sa vle di ke nan ekip rezèv lan ke lap jwe pou ekip sa a, sa vle di ke mesye an li pran anpil, li desann anpil, anpil, anpil o nivo de sitiyasyon sila ki pa tèlman bon pou li, nou ta swete ke mesye an li menm, mesye an li menm li ta goumen anpil pou li ta retounen jwenn plas li nan ekip premyè an, se tout afè entèase, tout afè lèd, lèd, lèd lè yon jwè li menm ki tap jwe ki tap jwe nan ekip premye epi l tonbe, li tonbe nan ekip an dezyèm nan. Sa vle di bagay yo pa tèlman bèl. Epi gen ekip Torren Saints nan, de, lè n pale de Torren Saints, nou wè jwè sa ki se jwè pa nou, an palan de Kanedji Antwàn ki te nan match foutbòl sa kote ke yo bat 1 a 0 jodi a, se tout afè entèresan, Torren Saints se menm ki fè viktwa nan chanpyona. Nou konnen chanpyona sa yo, li pa osi fasil pou annik kouri konsa pou jwenn rezilta yo, fò kouri, fò chèche anpil, anpil, anpil, lè w resi jwenn rezilta match foutbòl sa yo, ke misye te jwenn nan match foutbòl sa, men se pa li ki fè gòl lan, an palan de Kanedji Antwàn, menm kad figi pou ekip, pou ekip mesye an, an palan de, an palan de lòtro jwa kap jwe nan menm dezyèm divizyon an, an palan de JP Simonsen, JP Simonsen li menm, ki te jwe jodia, an. Se tout a fè entèresan Simone Zen nou ta swete ke Simone Zen li kontinye, li kontinye make e kontinye jwe pou ekip li e l ap tout a fè entèresan. Sa vle di ke m kwè ke m fon tou dorizon de tout ayisyen ki te jwe pandan wikèn nan e tou sa k ap jwe nan twazyèm divizyon yo.

pou ekip le Cibao. Tout afe enteresan, tout afe enteresan. Lotro jwè yo kap jwè nan Vigareal, m pa tande, m pa jwenn enfomasyon direkteman pou m ta di eske yo te make jodi an. Nou pa konnen, an palan de, an palan de, lè pale de Vigareal, nou wè, nou wè Roberto Badjulema kap jwè nan chanpyona Dominiken an. E tout lòt ti jwè, tout lòt jwè Ayisyen. James se Daniel ki nan chanpyona sa tou. Sa vle di ke anpil ayisyen. Sa vle di ke ba yo son travay ki mande anpil tan pou map chache tout chak grenn jwè sa yo pou ap chache, chache, chache, chache. Genyen platfòm yo menm yo chak yo gen yo chak yon jounalis sou chak jwè sa yo. Ou menm menm se ou, ou menm sèl pou ap chache yo. Li pa osi fasil pou ap chache tout enfòmasyon sa yo pou kapab konpile yo e fè pou kapab vin prezante gran publik la. Kisa nap diw? Nou konnen ke nap swete ke chanpyona ayisyen li menm tout klub yo kapab chita sou yon konsansis pou nou kapab gen yon chanpyona nasyonal e nou menm nap fè tout mwayenn posib lè chanpyona nasyonal lan pral komanse, lè yo pral anonse ke li pral komanse nou pral diw men ki plan ke nou genyen pou chanpyona nasyonal lan pou kapab genyen yon bagay ki konplè pou chanpyona nasyonal lan paske nou pa swete selman fè mil ou senk san zan sou facebook fèl sou youtube nou swete fè mil ou senk san zan bokou pli gran ke sa nap fèl bokou pli gran ke sa men nap bezwen sipò pa ou pandan ke nap bezwen sipò pa ou lan nap vini avèk pwòp pa nou lè ke nou vini wap ou menm ankò ou pral wè travay ke nap fè la vreman enteresan wap vini pote sipò ou menm jan ke avèk mesye Woodove. Se yon mesye ke m pap janm bliye, menm si chanèl sa ta vin rive a 300 mil abòne m ap toujou genyen mesye Woudòlf nan lespri m, m ap sonje ke se premye moun ki te kanpe ki di konsa ke l ap bay sipò pou ke nou menm nou kapab grandi. Se vre gen lòt moun ki te ba nou sipò avan sa, m vrèman pa, m pa t vrèman prete atansyon de sa, men sipò sa frè e mesye an ba nou an palan de mesye Woudòlf lan se yon sipò ki bokou pli gran ke sa,